Medam e mesye nap swete w byenvini sou Machann Zen Lakay ankò yon fwa nou kontan avèk ou pou nou prezante w yon nouvèl videyo sou kanal paw la nap pwofite remèsye tout moun ki abòne avèk kanal la ki toujou gade videyo nou yo ki toujou pataje ki toujou kòmante nap di w mèsi e nap mande w kontinye rete Konekte w sou Machann Zen Lakay paske nou toujou la pou n pote tout nouvèl nou pou ou san fòs kote. Depi kèlke donk kèlke zè la a genyen bandi ki kidnape yon timoun ki genyen 5 lane daprè enfòmasyon k ap sikile e bandi yo ta reklame yon sòm de 40 mil dola ameriken pou yo ta libere l. Enben nan kad demach donk ki t ap mennen petèt paran an potko jwenn E ranson sa pou l te pote bay ravisè yo, enben bandi sa yo ta arive donk toufe timoun sa e y al depoze l nan lari. Donk se vrèman yon ka ki mete anpil moun sou tristès, k ap mande kote peyi sa a prale. Pèsonn pa epanye nan peyi sa a, kèlkeswa timoun, granmoun, vyeya, tout moun pase anba men ravisè sa yo e depi yo pa jwenn ranson an, donk yo pa gen lòt chwa ke egzekite Enben, moun sa ke yo te kidnape a. Donk nou pral envite w gen yon ti kout detay ak presizyon avèk donk Louko Désir nan emisyon Matin Débat ki tap fè yon rale mennen vini. Pandansetan gen anpil moun kap bay manti nan dosye sa a, kap envante yon pakèt pawòl. Donk nou pral envite w swiv, nou pral envite w tande medam e mesye kòman enben sa li menm li prezante nan peyi Dayiti. Enjoy tout moun, nap kwaze nan yon pwochèn videyo.
Sikile a se yon foto yon ti afrikèn. Wi mwen pa se yon ayisyen menm. Se yon afrikèn, se yon ti afrikèn e sesi di gen moun ki di ke yo wè madanm nan, yo gen madanm nan manman timoun nan sou baz kap bay deklarasyon tout kote. Anpil kesyon ap poze kote madanm sa e poukisa li pa vin ak foto timoun nan? Poukisa se foto sa ki pa gen anyen a wè avèk timoun yo di kidnape a ke yap mete sou rezo ok, yap metel sou rezo men se pa timoun nan vre. M pa di kidnaping nan pa fèt, m pa di l fèt, men sepandan, lefè ke gen yon foto ki pa foto timoun nan vre, y ap se klè. Donk sa vin bay dè dout. E poukisa madanm nan pa al dcpj? Donk sa vle di ke jodi a la, gen yon gwo pwoblèm ki poze nan kesyon bay foto sa. N ap mande tout moun ki gen foto sa, fè anpil atansyon. Enfòmasyon k ap sikile a, oke, mwen te gentan gen yon zanmi mwen ki Etazini, ki gentan voye ban mwen li di m men foto sa a sa son foto yon timoun ki se yon afrikèn men sa yap montre kòm timoun yo ta jwenn sou pon brea tout moun sou pon brea anpil moun sou pon brea di pa gen bagay konsa yo pat janm konn bagay konsa yo pa konnen yo pat janm te leve yon jou yo te wè kadav moun ki sou pon brea donk sa vle di ke li ta li ta enpòtan pou ke moun ki di ke l pèdi timoun nan. yo ta jwenn timoun li an, fò l ta vin ak foto timoun nan tout bon san. Sa trè enpòtan. Ok? Sou baz timoun 5 an ta menm bay nimewo telefòn. Kote yon timoun 5 an pral bay nimewo telefòn manman l? Yon timoun 5 an. E ke timoun nan ta bay foto, ta bay nimewo telefòn manman l avan, avan yo touye l. Tande, enfòmasyon ki ta sikile an fè konprann ke timoun sa a.

Dòk Shoot James fè, misye se responsab sikilasyon. Ansyen responsab sikilasyon. Epi yo kidnape frè Duckenson Edumé. Edumé. Epi ki se frè José Pierre Louis tou. Mesye yo. Moun ti pwèv. José Pierre Louis. Kidnapin nan rekomanse. Yo kidnape Nacha, yon avokat. Bon, mezanmi, nou panse ke jodi a la, menm kidnapin nan, nou konn yo di rezolisyon li, popilasyon ap rezoud li. Ok se pèp la kap rezoud li. Pa gen okenn lòt rezolisyon ke popilasyon an kap rezoud li. Ok nou pale Jeremie avèk Amaline, Amaline kòman nou ye?
Louko Désir nou salye w, nou salye tout moun nèt ki branche emisyon sa a e nou fè w konnen nap fè w konnen ke anpil moun fè jalouzi paske yo wè Louko Désir al nan kanaval e yo wè Louko Désir pran kanaval la an bout tonton nan Pòdepè. Mèsi anpil.
Louko sa nou kapab di w pou Jeremie? Pat gen kanaval. Pat gen kanaval Jeremi.
Pat gen kanaval. Pat gen kanaval.
E nou kapab di w pat gen koulè. Se sèlman, se sèlman gen yon seri de bann ki te fè yon defile, se fly back, se pa bloke, pa bloke a se lan Sentelèn, se full rasta avèk pwofesyonèl ki lan tèt kafou. Alò nou kapab di w anpil moun. Yo plen sa anpil epi nou gen yon ti mesye Alain Clerio ki voye sa yo anpil e yo di konsa ou gen anpil chans pou te ale nan kanaval Pòdepè paske yo t ap bezwen yon gwo bout tonton sponsò nan men ou paske anyèlman yo toujou gen yon kanaval ke yo òganize nan rue Alain Clerie. E sa nou kapab di w ki fè la une de l'actualité, gen anpil moun ki mouri nan vil lan a la kout kouto, nou kapab di w avèk Silias Rigaud. Pigas Rigo ki rive jwenn lanmò li le 15 fevriye pa mennaj li. Pigas Rigo li konn fè kote ou konn netwaye sou yo devan plas katedral la misye konn fè kouwòn alò te gen konkibin li ki genlè te gen ti pwoblèm avè li jalouzi ou pa li jwenn misye devan fwaye kiltirèl lan li pouse misye yon kout kouto misye mouri la pou la sa fèt vè 6 zè jou ki te 15 fevriye a. E nou genyen yon lòt moun ki mouri ankò avèk kout kouto swit a yon diskisyon ke l te genyen avèk yon lòt ki rele Frenel Edouard. Alò misye rele Eliacin Joven, ki te di lavil 15 fevriye a e kote li te ale rann souf li nan lopital Sant Antwàn. Alò moun ki tiye l lan se. Se Frenel Edouard alyas Ti Pijon nan Ravin Blanch li pèdi lavi l ozanviwon de 11 è. Lòt enfòmasyon nou ko nou gen moun Mowo ki voye sa fè anpil, nou gen inivèsite inovatris inivèsite Lagrandans alò moun sa yo yo fè tout popilasyon an konnen ke yo toujou branche Maten Deba men nan vil Mowo yo gen inivèsite pa yo. Nou pral fè yon ekstrè tou kout e apre nou mete fen.

Ebyen mèsi anpil Amaline mèsi anpil.
Mèsi louko. Mèsi ok bon e li deja fè donk une heure et 33 minutes nap pran poz donk lèn tounen nap resevwa donk vwa fanm avèk Samantha Saint Amand egalman Love Marie Darline Delga nou konnen ke chak jeudi nou gen ribrik vwa fanm vwa fanm ki pase